Bonswa tout moun, alò aswa mwen te kontan sa mwen nou pou m pale nou de yon nouvo pwojè e ki baze alò son rezo sosyo ki desantralize ki le Bitklot. Ok, e Bitklot se koul nan sans menm jan ou itize Twitter, menm jan ou itize Facebook, menm jan ou itize IG, Instagram. Menm jan itilize nenpòt lòt rezo sosyo ok Bitcoin separe sof ke li desantralize li menm alò mwen sou paj mwen la mwen sou paj Bitclout mwen la donk mwen pral eksplike nou diferan pwen ki gen nan dashboard la pou nou konprann li pi byen.

Alò, sa ki ekstrèmman enteresan nan BitClout, se ke dè ke, alò, ou ka ouvè yon akawont gratwi. Ok? Men dè ke ou ouvè yon akawont, e, nenpòt moun ka ba ou Clout. Yo gen yon token ki rele Clout ki deja liste sou blockchain.com. Ok? E, dè ke ou ouvè akawont, ou ka gen pwòp token pa ou. Alò ou tokenize tèt ou. Yo rele sa yon creator coin. Alò ou gen ou gen pwòp coin pa ou. E nou pap nou pap ko antre nan detay sou sou sou alò li gen de de de token kripto prensipal la ki se clot aktyèlman ki ekivo a 138 dola. Epi e token e pèsonèl ou pa egzanp token mwen aktyèlman ki a 16 dola. Ok.

e se ti dyaman sa ti dyaman sa se kòm si m ta di w e dep menm jan ak twitter moun like kòmen tou moun alò twitter pa gen opsyon sa moun like kòmen moun like sa w kòmante yo kòmante yo fè kòmantè anba kòmantè w Uganda retweet anba retweet anba etan donke n ap pale de Twitter e ke yo twouve ki enteresan ke yo ta renmen lòt moun wè oubyen yo ta renmen ide w la veyikile plis ou moun k ap sipòte w sou rezo sosyo alò moun sa di great words glad to be on this crazy journey with you bro donk sa vle di sa li enteresan ou gen dwa deside Swa kòmante, swa ba nou dyaman, sou tou el enteresan. Ok, alo, dyaman yo ki sa yo ye, se lajan yo ye. Ok, dyaman yo se lajan, yo gen yon vale an dola, men, alo, yo, yo, yo, dyaman yo se klòt, yo gen yon vale an dola. Ok. M panse se sa ki ekstrèmman diferan. Alò ki, se youn nan bagay ki diferan pa rapò lòt yo. Olye moun nan bo, moun nan ka toujou kòmante, li ka toujou reklòt, li ka toujou like, but li ka e bo lajan tou. Lè w ap bay dyaman, pa egzanp, si m klike sou dyaman, m bay moun sa yon dyaman. Ok? Lè m ba yon moun sa yon dyaman, li resevwa

Notifikasyon Alò, pou ale nan pwofil ou mwen Pwofil kreyatè kwen Alò, e Kreyatè kwen Sa se Sa se moun ki a Alò, n ap rive nan sa pi devan Sa se moun ki achte token mwen an Euh diaman ok alò map al gade nan sam bay pa egzanp m fèk bay moun sa yon diaman ki gen yon valè kèlkonk ok ki gen yon valè pa egzanp m bay m gentan bay 3 diaman ki ekivo avèk 0.02 dola just imajine nou ou gen 1 milyon moun ki ba w yon diaman Li m pa di l ap yon milyon dola. Men, bon m pa m pa konn ak m pa konnen e ki valè chak dyaman yo ye. Ok, m pa konnen ki valè chak dyaman yo ye. Men m sonje oparavan, ekskize m, oparavan m te konn wè sa. Lè w ap bay yon dyaman yo di w konbyen w vle bay pa egzanp. Ok, yo te konn di w konbyen w vle bay. Pa egzanp, si m bay misye yon dyaman, bon, yo pa, yo pa, yo pa, yo pa reyèlman e, alòske yo pa vann zè m te konn wè l. Yo gen dwa di w konbyen, konbyen e dola w vle bay, pa egzanp. Ok? Donk, n ap rive sou sa pi devan. Alò, ann rete sou, sou dyaman. Donk, dyaman se lajan l ye. Chak di, chak lè m klike la, se lajan m bay. Ok? Just imagine w e.

Ou kwè eske sa m di a sa m pa fin sur pase 448 pa 2000 pa ka 108 epi 448 ta 6000 m panse ke sa se pri token moun nan ok ki 6000 ok pa egzanp m sur ke se sa pa egzanp m sur Wap wè pri token li an se 4000. Se egzakteman dezyèm sa m di a lè w bliye premye a. Alò n ap tounen nan dyaman. Moun ki resevwa plis dyaman. Ok, se moun sa resevwa 2000. Token li an se 108 dola li ye. Moun sa resevwa 448. Token li an se 6000 dola. Alò, sa se, sa revyen a moun nan ki konnen konbyen, konbyen 2000 dyaman ekivo. Donk m pa konnen. Donk, Biklòt pa bay enfòmasyon sa. Pou moun ki fè plis gen pandan jounen an, avize moun ki achte token ni an. Pa egzanp moun sa, malgre, malgre moun sa, e, e, pa egzanp la, e, bi klòt bon posibilite pou fikse. kantite kòb ou deside pran sou chak lè yon moun achte token ou an. Pa egzanp, moun sa a, malgre l mete 1 pousan, li resevwa, tande sa, li resevwa 139 mil dola. Just imajine nou moun nan te mete la 10 pousan. Sa vle di moun nan t ap fè yon milyon dola pandan jounen an. 1 pousan, moun nan mete sa. Pa egzanp, m pral montre nou nan pwofil ou. Pam nan se 10 pousan, m fikse l a 10 pousan. Pa egzanp, si m al update, m ka modifye sa. M ka modifye sa, m ka mete l plis, m ka mete l mwens tou. Ok, m mete l 10 pousan. Sa vle di moun sa, pa l la se 1 pousan, li fè 139 mil dola. A 10 pousan, l t ap fè yon milyon dola pandan jounen an la. M pa konn si nou wè sa m di nou an. 139 mil e 139 mil dola. M sipoze sa e 139 mil dola. M pa m pa m pa m pa kwè se 71 mil. Se 139 mil 250 dola sa ye. Ok. Donk e sa se moun e pandan jounen an kòmsi ki moun achte token yo plis. Ok donk kominote project la donk personelman m pa reyelman konnen kisa li ye egzakteman m pa konn si se token ki pi chè pandan jounen an m pa reyelman konnen.

Sa ki pa kouche se moun ki poko verifye. Alò, e Bic Noir itilize yon strateji de marketing extraordinè, e m panse se fou kanmenm pase misye itilize non moun ki plis popilè sou Twitter yo. Pa bliye m di nou sa se yon sòt de Twitter sof ke li fèt sou blockchain epi li li tokenize, m te kab di nan yon sans, oubyen ki monetize

Sof ke, tout moun ap konnen se sa ki orijinal la. Donk, Elon Musk se token ki pi chè sou Bitcoin a 42 mil dola. Pa ekzanp, si w ap achte yon token Elon Musk, w ap peye l 42 mil dola. Aktyèlman, l pi chè ke Bitcoin. Donk, si w klike sou Elon Musk, n ap wè li pa Li pa yo tou dou sa. Donk sa k rive, jan m di nou an, yo itilize yon estrateji kote ke yo itilize non moun ki plis popilè sou Twitter yo tou ouvè yon account pou yo. Moun nan ap just bezwen e y ap just alò yo tou di sa la, yo tou di sous Elon Musk men sa w ap fè w ap tweet Wap fè exact wap tchwit e sa yo. Enfòmasyon yo di w fè wap just fè yo epi account ou ap pou ou. Donk otomatikman Elon Musk gen anviwon 5 milyon dola kap tann li la. Sa vle si l vle l ouvri account lan li vann token li genyen yo. Ok pase misye gen ann gade creator coin. Misye gen 43 kwen. Sa vle di misye gen 1.85 milyon dola. Alò, misye gen 1.85 milyon dola k ap tann li la. E sa l posede. Sa vle di, se sa m panse Biklòt ba li. Sa vle di, dèke misye deside vann E Saul tou gen 1.85 milyon dola san l pa fè anyen. Ok, se sa ki enteresan. Sa vle di, yon moun ou gen dwa, jeneral, sa ki enteresan nan Biplot sa, se ke ou ka veye yon seri de moun sou Twitter ki ekstrèmman enfliyan e ke depi Biplot mete yo sou, ouvè akawont pou yo, ou just al achte l. Pa egzanp, nèg la gen sèlman 43, sèlman 43 ki ekiva 1 milyon dola. Moun sa li menm son moun ki gen lè te kouri achte token de Londres lan la agan. Misye gen 7.55 milyon dola. Misye gen 175 nan token nan. Sa di dèk yo Londres sa ni twite enfomasyon yo sot bayo la sou Twitter. Ofisyèlman akawont sa ap debloke, moun sa tou gen 7 milyon dola. 7 milyon dola aktyèlman. Bic Lot monte, li double, li triple, moun sa. Waw. Sa vle di si Bic Lot pran 500 pousan, moun sa gen 5 fwa 7, 35 milyon dola. Moun sa li menm te gentan pran 8. Ok, moun sa te pran 4. Moun sa genyen ki te pran youn, etsetera, etsetera. Sa vle di moun sa, moun ki te la o debi yo, se moun sa ou m panse ki vreman e, ki vreman chanse ki te gentan achte token Elon Musk la. Mwen m vin apre 3 mwa,

sou thriller just simpson big lot chines donk eske se misye misye sou platfòm nan bon li poko li poko li poko chute anyen. Bon li poko poste anyen alò ok sa vle di a 600 m panse alò m wè misye resevwa 0.40 pa l la 10 pou san donk èske se Justinson m pa si m pa ta kwè se ofisyèl Justinson nan pase m panse l ta plis ke sa.

Trens Dwes Kapital Antouka map gentan map gentan fè plis research sou sa petèt nan pwochen video map map map map ba nou ofisyèl account nèg sa yo Donk anpil moun se sa yo fè Yo pa reyèlman preyokipe yo de pwòp token pa yo ok pase yo gendwa jije yo pou yo pap fè kòb yo poko enfliye pase si yo fè anmize son pwojè lontèm Men, yo chwa, yo chèche dè moun yo konnen ki ekstrèmman popilè sou Twitter epi yo chèche yo la. Dèke yo wè token moun nan ba, yo pran detwa ladan sa w tande a. Si moun nan antre sou Twitter, anpil kòb fèt. Ok. M panse m ba nou anpil ide de Creator Coin an. Ou ka achte yo. Ou ap annik klike sou buy. Ok yap baw tout opsyon yo. Pa bliye pou alò nap tou rive sou kòman ou ka achte Biclot. Ou ka achte l avèk usd. Alò si n fè swivan yap baw posiblite via yon lòt platfòm pa egzanp ki rele Warer ou Jet. Ke m pa bezwen antre sou li, men se sur ke y ap ba w. Menm jan avèk Simplex, menm jan avèk yon lòt platfòm, kote w ka achte avèk kat de kredi oubyen debi m panse. Oubyen w ka achte avèk Bitcoin. Just voye Bitcoin sou adrès sa, otomatikman l ap, y ap ba w ekivalan Bclout. Epi avèk Bclout, avèk Clout, ou ka achte nenpòt creator coin oubyen ou ka achte pwòp token pa w. Wi, ou ka achte pwòp token pa w. Pa egzanp mwen menm. M kwè m gen 3 nan token pa m nan. M ta achte l pi ba men gen tan pran ti valè paske m ta achte l a 5 dola. M ta achte 3, gen yon lòt moun ke m pa menm konnen ki achte 2. Ok, gen yon lòt moun ki achte ti piti piti donk a yon market cap ki 99 dola m fèk kòmanse. E chak moun ki achte Pa egzanp, si yon moun achte yon token la a 16 dola, ap vin gen 7 pwen 20 an sikilasyon. Chak moun ki achte yo tou kreye yon kantite an sikilasyon. Ok? Epi gen yon 10 pousan k ap vin mwen. Si moun achte pou 1000 dola, m deja gen 100 dola k vin pou mwen an biklòt k ap vin nan walèt mwen. Ok? Epi k ap ogmante nan makèt kap la. Ou ka voye kreyatè ou. Pa egzanp, sa se, sa se moun ke m gen dwa chwazi. Pa egzanp, si m klike sou misye, m gen dwa chwazi voye nan, nan, voye transfer. Eee, kòm m te ka di sa. M te ka voye. M pa twò konprann non men 5 rat o kwen. M ka achte token misye a. E ki vo a 4000 dola m kwè. M ka si m gen ladan m ka vann li. Ok menm jan nenpòt moun ka vann token mwen an. Oubyen nenpòt moun ka vann lòt token lòt moun. Ou di mwens m ka transfere m panse nan token pam nan a misye m panse. Ok donk e send create a coin send bitclout e sa vle di se moun ka voye bitclout bay konsa m ka resevwa tou avèk qr code sa. Donk sa yo senp donk wallet se. Wallet lan se balance Bitclout ke m gen a pa ke m achte. Sa se moun ki gen ki gen token mwen m panse 10 èl. Sa se moun ki achte token mwen. Ok. E pi alò sa se moun ki alò se se token m achte an ki se 0.21 plis. E kantite kob moun achte token mwen m panse kreatò kwen 10 hell sa vle di m gen 10 moun ki achte token mwen m panse se total sa ki bay 0.22 a m panse e m sipoze ke se sa l ye kwen sa se monnen ke m resevwa donk sa se moun nan diaman ki gen dwa ban mwen e ki gen dwa alò se moun ki transfere e pwòp monnen pa yo pou mwen Sa vle di m tou holde pa egzanp m gen 0.06 dola nan sa. Donk se su ke se pou kontribiye se pou fè mache la kominote. Sa vle di menm jan m te ka gen yon milyon moun ki banm nan chak token sa yo. Donk tout sa yo e lajan yo. Donk akimile yo se kòb yo. Donk sa yon moun ki ban mwen nan token pa yo ki pataje nan token yo avèm. Menm jan m ka fèl tou. Ok donk nan wallet donk m panse se 2 opsyon sa yo gen nan wallet lan e profil ou profil ou m panse pou pou gen profil sa fòk ou gen yon ti bit lòt pa egzanp otomatikman ou klike anba lyen nan videyo an w ap antre sou bit lòt l ap tou antre sou profil mwen ou ka follow mwen ou ka tou achte klike pou achte. token mwen an, y ap ba w opsyon swa Bitcoin oubyen jan w vle achte l lan. Odyomwens ou ka achte Bitlot, pou otomatikman w achte yon ti Bitlot, w ap ka kreye pwofi, w ap bay, w ap ka bay non crypto la, w ap tou wè li liste a yon pri. Bon ki pase pa m nan, m te wè l a 4 dola, donk se achte achte l ki fè l a 16 dola. Bon, m panse paske Bitlot fè yon ti desann, li te a 21 dola. Donk ok donk e wap gen followers donk depandaman de jan prezan sou rezo sou biclot donk wap pataje donk se tou biclot se sa se menm jan avèk twitter facebook olye ton olye ke m pap di olye ke paske ou ka tou itilize facebook mwen itilize biclot tou Ou ka tou itilize Twitter menm jan avèm, men ou itilize Bitplot tou. Sof ke ou gen dwa chwazi bay sa plis tan pase li monetize, ou ka fè kòm sou li. Pa bliye se yon pwojè a lon tèm, gen anpil gwo envestisè ki gen tan envesti nan pwojè sa. Pase ou konnen menm jan Twitter te kòmanse, Facebook te kòmanse, donk Bitplot le fèt ke l monetize ak an kripto monè, ok, donk yo panse ke e nan ane kap vini yo la yo donk se pral yon pwojè kap vreman fè pale de li notifikasyon se se moun ki gen dwa bo diyaman moun ki follow, moun ki like yon bagay, moun ki komante etc mesaj se moun ki inbox ou an prive donk sa se pou ajoute email etc etc An gwo, m prezante nou yon dashboard Bitplot lan ki, jan m di nou an, se yon pwojè long term ki ekstrèmman enteresan, ki monetize, donk ki fèt sou blockchain. Ok, donk ki open source, ki apèn gen 3 mwa, donk m pa konn si m ka jwenn 2, 3 envestisè ki envesti nan Bitplot, m ap gade yo pou nou. E m pap, m ap eseye fè video a mwen long ke posib, m pral li rapid. Donk si m pa jwenn li, m pase m ap kenbe l, m ap pataje yon lòt lè avè nou. Pase m te, m te gen yo, alò ansanm de envestisè ki envesti nan Biclot yo. Ok, donk se yon seri de gwo envestisè ki abitye envesti nan, nan startup deja. Donk, e se pa, se pa yon aza ki fè yo yo pran le devan yo envesti nan Bitplot. Donk, e jan m di nou an, m ap vin avèk yon pwochèn videyo. Donk, m ap m ap prezante nou envestisè sa yo ki envesti nan plizyè startup deja. Donk, e yon moun ou gen dwa itilize Bitplot pou fè diferan bagay. Donk, ou gen ide a, ou ka fè sa w vle avè l. Dayè, ou gen token ou. Si w se yon moun ki enfliyan, moun ka achte token ou. Donk, w ap w ap benefisye de sa. Konsa tou ka envesti nan token moun nou konnen ki enfliyan wap benefisye de sa tou. Donk son son rezo sosyo ki monetize janm di nou an. Donk nou ka fè anpil bagay avèl donk nan 1 an 2 zan 3 zan. Donk depadamman de nonb de followè nou genyen donk chak ide ke w pataje yo ta ba w dyaman donk se kòb wap fè. Menm jan m sot montre nou moun ki fè plis dyaman pandan jou an. de moun ki achte token yo tou pandan jounen an. Donk, ou fikse pousantaj lan pou konnen konbyen w ap resevwa a chak fèt. Donk, Biklòt se yon tou nouvo. Donk, mwen enterese nou ale itilize l pou nou wè kòman l mache. Fè rechèch pa nou epi n ap. Nanpwen se yon se yon se yon teknoloji se yon e rezo sosyo se yon se yon platfòm ki ekstrèmman enteresan. Donk se te yon plezi mwen toujou kontan ansanm avè nou donk n ap wè w nan yon pwochèn videyo. Mèsi.